Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue sur Yes Show. Sijè nou gen pou n diskite jodi an, li gen pou tit, Dyaspora ayisyen an vann nan djab. Ti Samson, bonjour. Telespektatè, bonswa, bonjou, depandamman lè ou pral tande n, ou pral gade nou. Bonswa Doktè Yvon. Nou pwal ba ou jodi an yon ti istorisite de NBA. Men map raple ou non mwen se Ti Samson the best, votre ami de toujours. Nap retounen nan yon ti pousyè segond.
Mesdames, Messieurs, une fois de plus, salut et bienvenue sur Yes Show. Janm te diw lan, diskisyon nou jodi an se. Dyaspora ayisyen an vann nan djab.
Dyaspora ayisyen vann nan djab. Doktè Yvon, m pap ba ou manti, depi lè nou t ap pale de sijè sa, li fèm reflechi anpil kisa dyaspora vann nan dyab kisa ou ka di nou menm de sijè sa. Kisa n vle di pa dyaspora ayisyen an vann nan dyab? Nou konnen byen nan kilti pa nou, nou konnen gen anpil moun ki gen kòb nan peyi Dayiti, se pa paske moun sa yo byen travay, se tou senpleman moun sa yo bay tèt yo nan dyab, epi di jou o landemen ou wè moun sa gen anpil lajan.
Jesifwa te di yon lè, Jiska mentnan, lwen toujou. Mwen menm, m p ap ba ou manti, m poko la menm avèk repons ou an. Yon moun ki vann tèt li nan dyab Ayiti anpil fwa se li vann tèt li premyèman. Epi dezyèman, anpil fwa li pral bay madanm li, li pral bay pitit li, li pral bay manman l si l ta vle rete gran nèg. Ou pwal reyalize isi senaryo sa li sanble ansanm avèk dyaspora. Kòman? Paske premyèman, dyaspora pwal pann tèt li. Gen sa ki pwal pwan ti bato, pwan ti pripri, pwan lanmè, pandan ke yo pwal kite peyi a, yo pa menm konn kote yo pwale. E gen sa ki pwal pwan viza, an men ki pwal jwenn yon viza lè li pati li pa tounen, anpil fwa moun sa yo pwal vwèman apresye sa ke yo kite lakay pi yo kapab vini nan peyi tranje. Gen moun ki vann tout sa yo genyen pou zafè politik oparavan ki pwal reyalize lakay se lakay. Sa sa m vle di pa la, lè moun kap vin ki pati paske lap chèche lavi a, li rive Ozetazini, Pou moun sa sil ta vle viv lontan premyèman sil gen moun dèyè a l oblije fè mwayen pou l fè moun sa yo rantre paske li menm sil pa fè sa ou pral wè moun sa son moun ki pral mizerab pou tout lavi l e premye moun ke l pral i pral vrèman panse a li se madanm li epi si gon pitit ki nan laj ki ka pran responsablite li pral panse ak pitit li e manman l si manman l dèyè a otomatikman li pral panse avèk moun sa yo ou pral reyalize isi se tankou se yon dyab si w ta vle viv lontan si w ta vle rale yon souf il fo ke ou chèche yon moun ki pwòch ou pou bay an sakrifis osi pou kapab rete. Pou kapab viv pli lontan. Paske lè ou se sèl ou ki pati nan fanmi ou vin sèl sous pou fanmi sa. Ou pwal konpwann lè politisyen ayisyen ap goumen antre yo. Yo pa non sèlman fè moun kap viv nan peyi dayiti mal, yo fè nou lè dyaspora osi mal. Rezon? Paske anpil fwa nou bouke. Gen pafwa peyi etranje rejte n, men nou pa gen kote n k ale. Nou prepare pou n viv nan peyi etranje, nou osi prepare pou n kapab viv lakay nou. Nou te kapab retounen lakay, jan lòt la te di l la, pou nou fè lakay bèl tankou lakansyèl. Men sepandan, Kounya lè pou kidnape se nou. Lèw bezwenn se nou. Yap kolekte lajan nan men nou, nou pa menm konn kotel pase. Yo kontinye ap abize n menm lè n deyò. So medam e mesye ou ka pral konprann ke isi on moun ki vann tèt li nan dyab lèl pa e ken tande byen lè moun nan pa gen moun pou li bay ankò kounya son moun son moun ki an danje paske nenpòt kotel ye dyab la manjel Se nan sa n twouve l la. Nou rete, nou bouke nan peyi etranje. Si nou rete, tansyon avèk sik ap tchwe n. Now, si n tounen lakay, yo kidnape n. So, medam e mesye, nou le dyaspora, m panse ke nou rive nan yon tan kote nou dwe pran desten n an men.
M chita la map tandew avèk anpil atansyon. Se yon trè bèl ekspoze. E tout sa ke ou di la yo, yo fè sans pou mwen. Se m panse tou non sèlman mwen menm men anpil lòt moun ki pwal tande, ki pwal gade, m panse lap fè sans pou yo. E se yon trè bèl sijè tou, Ayisyen vann nan dyab. Trè bèl, trè bèl sijè. M ap redi w pawòl bay, anpil fwa, e se, se sa, e sa mwen kwè m se mwen menm, selon mwen menm, entansyon m se, se pale de yon seri de sijè ki tabou pou yon gwoup de moun.
Petèt anpil moun petèt, lè yo di, lè yo tande m ap di Dyaspora ayisyen vann nan dyab la etan ke yon nèg yo konnen k levanjil, kap preche bagay sa yo. Ou konn gen nèg yo ap konprann mwen mal.
Men bon m panse di tou senpleman ayisyen vann nan dyab, moun nan ka gentan panse yon ti jan dwol. Wi. Men kan l tande
rezonman. Wi.
Wè, m panse ke l ap wè ki sa w te vle di. Bon, tèt e bèm, premye nèg m di m pral m pral trete sijè sa a, ou konn sa li di m? Li di li, li pa konn pou lòt moun men li pa konn Don Tchak.
Li, li di l misye di l pa konn Don Tchak. Li pa konn Don Tchak. Bon, e, d'une façon ou d'une autre, s on verite. Paske jan w sot dekri l la, nou pa bezwen retounen sou li, men se konsa sa fèt lakay. Son fenomèn. Wè. E konsa. E konsa sa fèt.
An gwo bagay menm espri te bay yon fenomèn konsa, kesyon moun vann nan dyab avèk yon lòt nasyon pa egzanp. Nan. How do you, kòman w al esplike l?
Paske sistèm isi an, Se pa sistèm Se pa sistèm Ozetazini an ki fè oubyen nen nan nenpòt lòt peyi yon Ayisyen twouve l ki ta gate nou vrèman tankou jan m toujou ap di se pa sistèm lòt peyi yo ki gate nou vre antanke dyaspora. M ta pi vit di se lakay ki pa òganize Wi, se lakay ki pa òganize wi. Si nou òganize nou, sijè sa pap gen plas li non. Of course not! Han!
Banm fon ti, banm fon ti bay, yon ti, yon ti diskisyon avè w nan an se sans. Ou pral wè wap, wap travay menm kote ansanm avèk yon blan. Jan w feel la se pa konsa blan santi l. Nan.
Ou ka wè blan petèt ou menm ou santi ou pa gen 5 gob ki rete nan men w pou al pran yon ti plezi pou al wè men blan depi weekend nan rive li jwenn kob kanmenm li menm pou pou la o mwen l al yon kote l al manje l al bagay men nou le plus souvent Haïtien yon ti moun ki fèt isi gen dwa pa konprann sa men yon moun ki petèt soti Haïti paske Li wè bagay yo pap mache pou li lòt bò a, paran l vann tout sa l genyen pou kapab fè ti moun sa vann, moun sa pati, ou pral wè pwoblèm ki pral egziste. Menm lè w ta fè plis kòb pase blan, le pli souvan blan ap viv pi byen pase w paske ou pa gen kòb ki rete nan men w ankò. Pase fò w peye bill isi, fò w gen yon machin, fò w gen yon kote w rete. Se la m t ap vini avè w la, ou pa annafè avè isi, ou pa annafè avè kote w ap viv lan sèlman. Paske ou ap panse, byen antandi, moun ki de bòn fwa, moun ki gen bon kè, moun ki panse a lakay. Paske gen moun nan ki te kite dèyè a. Ou konprann?
Li bliye rasin, li bliye fanmi. Men majorite an, e se yonn nan rezon ki fè. M panse si gen, se pa si gen non, sondaj lan fèt deja, Ayisyen kè pou pou lakay anpil, anpil, anpil. Wi, wi, pa gen sòti de la. E sistèm lòt peyi an vrèman li gate w. Li gate w, se sa k fè w vini avèk sijè sa a, Ayisyen vann nan dyab. Pase moun nan, li pa ta mal viv ke yon Ameriken jan w sot ap di l lan. Men w sot di l la, moun sa tèlman gen responsablite
sou tèt li, sa fè ou vin wè menm lè moun sa li rantre plis kòb e kòb lan pase nan men l, men pa bliye ameriken an pa egzanp pa fè de twa djòb pou ou. Non, majè pati se yon sèl djòb moun ap fè. Ou konprann?
Men ayisyen an se de twa djòb sible yon travay di exactement yo sot bal tout egzanp yo fòk yo fèt pase son peyi bil sa se ou konprann son peyi bil fòk tout peyi sou pa si ou pa fè yo jan yo toujou bay pou vèb la galan chen ap tranpe kasav ba ou ou gen problem wi jan bagay yo pa wòl bèl m pa konn si sa janm rive kote moun ayiti di konsa ò moun ap di w peyi etranje pa bon men lè l vini pa ka fè plis ke 2 semèn Si moun nan te konprann se pa menm sa. Ayiti, nou Ayisyen pa egzanp, pouvi ke nou fin pran endepandans nou, nou di konsa chèn nan soti nan men n. Li soti nan pye n. Li petèt nan bwen n nan. Men li pa nan men, li pa nan pye ankò. Men vi ke w ap viv isi, nan fason ke nou n ap fonksyone isi antan ke dyaspora, Chèn nou an pa janm tonbe. Ahh wa la itou ka fè plis ke 2 semèn. Di jamè. Chèn nan pral ou. A la rigè ou ka fè l. Men w ap reziye w. Ou pral wè m ou reziyen an vini kanmenm. A kite m reziye m fè yon 2 semèn. Pase kounye la ou deja deside gon sa yon lòt sakrifis ke w pral fè yon lòt kote pou w kapab kouvri semèn ke ou pa ou pa fè isi pou travay la. Pase anpil fwa se menm yon semèn ou al fè deyò se kòmsi ou gentan mete nan tèt kan ou retounen ou retounen a zewo. Wi e konsa li ye.
Anpil fwa anpil fwa e konsa li ye wi. Anpil fwa bon lè w ap vwayaje pa egzanp Lè w vwayaje, imajine w se yon kòb petèt yon mwa travay ou pran, ou de mwa travay ou pran pou kapab vwayaje. E sitou lè w tande yon moun ap vwayaje Ayiti, moun nan se sanble l ap sanble, l fè dèzane ap sanble paske li tèlman gen moun, fanmi, frè, sè, kouzen, kouzin, tonton, tout jan de moun sa yo, ou pa ka rive pou kapab wè moun sa yo pou w pa fè yon jès oswa. Epi m pral di w, malgre jan sa di, moun nan pou pi piti li tap ka ale nan peyil menm pou menm pandan 2 fwa pou ane a pou pi piti mwen di wi wi pou kòl ebyen sa se egzakteman sa ou sot ap di la yo ki fè moun nan pa ka pafwa li ka pa ka ale menm yon fwa pa ane li ka ret tann 2 zan li ka ret tann 3 zan paske lèl pou ale fòl pare fòl bwote Pou la li. So, e, e, e, you know, pou m rejwenn e sijè Ayisyen pandan gèv lan, vrèman, ou te pale de sa nan ekspoze an, se yon sakrifis paran nou yo te fè. Jiska mentnan gen moun k ap fè l. Men, e gen moun anpil moun te konn fèl dan le tan sakrifye yo wè an ou konnen sèl sam panse diferans lan sakrifis sa e e vannan djòl byen antann di pou moun ki gen fwa kretyen an si pa egzanp. Moun sa li vann tèt li nan djab moun sa ka pa moun sa ka pa sove nou pap jije non men nou di byen selon la bible pou moun ki gen fwa kretyenn moun sa ka pa sove paske ou vann tèt ou nan djab bay sa wi men moun ki pwan ti Bwat alimèt lan. Pou l travèse tout dlo sa yo pou l ta tonbe isi an. S on sakrifis. Pa gen fasil non. Pa gen fasil. S on sakrifis moun nan fè paske li ka reyisi, li ka pa reyisi. Paske anpil, nou konnen byen anpil moun nan eseye pou yo tonbe lòtbò dlo ki pèdi lavi yo. Ou konprann? S on, an kèlke sòt ou pral konprann isi Van nan dyab la se yon konsèp. Lè m itilize sa, se yon konsèp ki sanblab a sakrifis yon dyaspora fè pou kite peyi Dayiti pou vin ale nan yon peyi kote li menm li pa konnen lè l rive anpil fwa premye moun ki pati yo lè w vini s on fenomèn paske moun la pa gen moun k ap tann li li pa konn kote l pral rete li pa konn sa l pral manje so ou konprann Moun nan kite Avèk yon, kòman dirèj, yon.
Yon entansyon. Yon entansyon. Moun nan ki te a yon bagay nan tèt li, depi li kite, bon, JPP. Yeah, jan sa se pase. Avè di kote li rive, li pa akè, se dèyè li bezwen kite. Dèyè li. Lakay li bezwen kite. So, li, li, jan m te di an, li, sistèm lòt kote yo kenbe ou. Yo kenbe w, ou pa ka fè one pot. One pot. Men mwen di w byen, m pa ba w manti se lakay. Lakay ki mete nou nan sa. Nou pa òganize nou, sa fè bon, de jou an jou bagay la ap vin pi mal. Paske otrefwa, otrefwa malgre jan sa ye, ou te konn kontan pou al lakay ou. Lè moun nan, lè moun nan pa egzanp nou nan mwa janvye epi moun nan deja mete an tèt bòt bò bò mwa nan vakans dete ok li pwal ayiti ok moun sa depi lèl deja gen nan tèt li an li pwal ayiti an li deja santi lozanj
li paka ok.
Men se pa menm bagay avè kounye a. Men kounye a la bon ou pa ka viv isi ou bouke isi ou pa ka la. Sa vle di yo gate balon nan men nou la kounye a nèt. Now kounye a ou rejwenn mwen la. Ou wè se tankou yon moun la, se tankou nou fin bay tout moun ke pou nou gen. Kounye a se swa dyab la manje.
Se swa dyab la manje nou. La kounye a pa gen lòt chwa.

Humm pa konnen fok nou fok nou fon jan wi fok nou fon jan e e e you know pou ke nou pa nou ka vann se vre wi nou ka vann se vre men sa pa vle di ke dyab la pka manje nou men fok nou fok nou jwenn Fòk nou jwenn solisyon an m ta ka di. Wi bon, pou sakrifis zansèt nou yo vin fè pou retire chèn nan men, chèn nan pye n. Aktyèlman kounye a, yo mete nou nan pozisyon kote nou menm nou oblije al mete chèn nan pye n. So, nou swete ke gouvènman peyi, I mean peyi n, lidè peyi n yo, peyi Dayiti pa egzanp, mesye yo dwe pran konsyans omwen pou yo kapab mete peyi Dayiti nan yon lòt nivo. Kote nou menm nou ka vin kontribye pou avansman peyi sa. So.
Lè sa a, m ap redi l ankò, sijè sa a, n ap rantre l. N ap rantre l. E nou pa ka tann pou yon tèl sijè pou ke pou nou pa menm pale de li ankò. Non. N ap pale de Mentenan na pale de yon lòt bagay, na pale de chanjman ki gen pou fèt, ki nan wout, ki kòmanse, nou pa ka di tou kou chanjman ki fèt, paske nou toujou di, lè pou chanjman, lè pou bon bagay fèt, Li pa osi fasil. Li pran du tan. Li toujou pran tan. Yeah. Se lè bagay movè yo ap fèt. Du jour au lendemain.
Du jour au lendemain. Pou yo ka detwi yon peyi. Easy. Easy.
Fasil fasil. Yeah. Men lè pou bon bagay lan fèt li pran, li pran tan. Men nou pa ka ret tann. Nou kapab. Nou kapab. Ou menm kap gade m la. Mwen menm. Doktè Yvon. Nou kapab. E se nou k pou fè l. Se nou k pou fè l. Ann mete nan tèt nou nou pa ka kite. jenerasyon kap vini an jwenn nou nan sa n ye jounen jodi an. Fò n degaje n kon mèt Janjak pou n kite yon lòt peyi pou yo, yon lòt imaj lè yo vini pou yo jwenn yo plizoumwen nan bòl grès yo. Frè m ak sè m yo, an n fè yon chanjman tout bon vre. Nou pa ka ret tann. Sa se sijè sa mwen m ta renmen Nou rantre li definitivman. Hein? Nan men nou rantre li. Telespektatè nou retounen, jan n te di l lan nou pral fon ti pale de NBA.

de basketball ki te kòmanse Ozetazini, mwen pa anglobe mond lan, li kòmanse le 6 jwen 1946. Se lè sa a basketball te fonde. Lè yo pale de basketball, basketball, basket lan se panye an. Men bòl lan menm se boul lan. Se sa k fè yo di w foutbòl, yo pale de pye epi boul lan. Premye match ki te jwe, se te le premye novanm 1946. Li pa t jwe Nouyòk. Pa bliye nou di w ke baskètbòl te pran nesans Nouyòk Siti, nan eta Nouyòk. Men premye match lan te jwe. Le premye novanm 1946, o Kanada, pli presizeman Toronto, se dapre istwa NBA oubyen dapre ekspè yo, yo ta konsidere kòm premye match ki te jwe nan sa k rele BAA, Basketball Association of America. Li te kòmanse avèk 11 ekip. Apre sa, li te vin 17 ekip. Te gen 6 lòt ekip ki te vin jwenn yo. Sa fè yo te konpoze de 17 ekip. Men, premye championship lan, se te Philadelphia Warriors ki te chanpyon nan zafè NBA. Pa bliye nou di w li te BAA, apre sa li vin NBA. Men li te vin NBA se depi lè yo te 17 ekip. Ou konnen gen sa k rele All Stars, ebyen premye All Stars lan te diskite nan lakou Boston le 2 mas 1951. Jwè yo ta konsidere kòm premye jwè nan NBA a Misye te rele Oscar Benjamin Schekman. Yo ta konsidere l kòm premye jwè nan NBA an se paske se li ki te make premye pwen nan yon match NBA. An gwo se sa, men pa bliye 2 premye ekip ki te jwe yo, nou di w se se Kanada nan lakou Toronto, ebyen ekip ki te jwe yo se te Toronto Huskies avèk New York Knicks, se 2 ekip sa yo NBA ta konsidere ki te jwe premye match nan istwa yo. Ok, men pou m raple w tou, jwè yo ta konsidere kòm premye jwè a ki te rele Oscar Benjamin an, misye M pa raple m a 100 pousan men ki te mouri a plis ke 100 tan. Paske misye te fèt an 1919, li mouri an 2013. Misye te gen bon ti laj nan tèt li avan l mouri. Sa se lesansyèl, nou ba ou lesansyèl. Pa bliye nou di ou ke lè l vini pou segman spò lan, nou pa ka ba ou anpil. Paske li ta pran nou anpil tan pou nou bay istorisite de yon tèl ou tèl disiplin, so nou ba ou lesansyèl. Mèsi, a la pwochèn. Se te Ti Samson the best ki tap sèvi w.